Mwen salye nou tout nan non Senyè a ki genyen tout pouvwa. Non pa m se Jean Eno Maurice. Mwen pote yon videyo pou nou spesyalman e nou ka remake mwen pase pou kont mwen jodi an sou chanèl lan Men se menm travay la ki ap fèt. E map pwofite prete vokal Moneus, Moneus Misol ki se non chanèl la menm, pou mwen remèsye nou tout pou tout sipò, pou tout bakòp ke nou bay chanèl la. E si chanèl la li nan nivo sa jodi a, se pa lòt moun ke ou menm. Konsa nap profite mande ou kontinye abone, pataje, ban nou like pou ke nou kapab rive pli lwen. E jodi a jan nou di l, se yon video ke nou pote trè spesyalman. De sa ke m pral pale la, se bagay ke ou konnen deja. Ou konnen yo deja a, men nou pral fè yon ti ajou, paske nou menm nou gen refleksyon pa nou ke nou fè e nou rapidman vle pataje l ansanm avèk ou. Nan sa ou pral aprann de nou, nou espere ke yo rete nan ou menm, yo transfòme ou. E nou menm ki pote video sa pou nou, nou pral aprann anpil bagay nan kòmantè yo, paske nou toujou ap li kòmantè yo, nou toujou ap gade kisa ou voye di nou, konsa nou enstui nou. menm tou nan kòmantè yo. Ki mo ke li ye? E se kestyon de pozitif. Ki lè yon moun li vrèman pozitif? Rapidman anpil moun gentan konprann e ki lè yon moun pozitif paske ou menm ou pozitif e n ap konseye ou rete pozitif. kwè nan rèv ou, epi travay pou w konkretize rèv ou. Men, nan refleksyon pèsonèl nou, n al konprann pozitif lan yon lòt fason. Se kisa ke l ye? Rete la, nou pral vini avèk tout detay yo. Pozitif, kisa li ye? Se yon moun ki genyen dè objektif byen presi, dè objektif byen defini. Se sa yon moun ki pozitif, yon moun ki kwè nan rèv li, yon moun ki kwè nan reyisit, yon moun ki ap travay, yon moun, alò gen moun ki konprann li tou se tankou yon moun ki pa kwè nan echèk. Eske se sa ke l ye? Rete pozitif! E sa k fè nan videyo sa a, nou pral dekouvri anpil lòt bagay sou kestyon de pozitivite. Nou menm, kisa nou vle pataje avèk ou? Nou dakò ke pozitif lan, rete pozitif, se kwè nan yon demen miyò. Se travay pou yon fiti ki amelyore. Nou dakò. Men nan refleksyon pa nou, nan fason ke n al eseye konprann kestyon de pozitif lan, nou dekouvri anpil lòt bagay. Kisa ou ye? E nan konsèy nou pral eseye pwodigue ou yo, kite m kòmanse konsa. Lè ou pozitif, tanpri, fòk ou aprann a transfòme, ya, ti bagay yo an fakilte, an opòtinite. Jodi a gen de moun ki di li pozitif, li fikse de grand chose, nou dakò, paske nou menm tou Nou gen de gran zobjektif, nou gen de gran rèv, e avèk sekou Bondye, yo dwe konkretize. Men, se pa sèlman avwa de gran zobjektif. Imajine w, gen moun ki genyen e yon seri de ide, yo gen yon seri de objektif enòm, e nou felisite sa, men ki kòmanse mal. Abouti a yon objektif, konkretize yon rèv, li mande yon depart, li mande yon pwen de depar byen defini. Gen de moun jodi a ki pran tout tan yo pou yo batir de chato an Espay, nou konn ki sa pwovèb sa li vle di. Pa pran tout tan ou pou sèlman wè gwo gwo gwo gwo bagay yo sèlman alò ke ou pa ka kòmanse avèk sa ki gwo an. Wego a se youn. Men se tout yon ansanm de petite chose jan nou di l transfòme les insignifiantes en faculté, en opportunité. Lè sa konbinezon an li pral ba ou sa ke ou vle a les grandes choses. Nou pral pran yon egzanp byen klè. Gen de moun jodi a ki al patisipe nan yon konkou. L ale nan egzamen leta, patati patata. Li di mwen menm, apre ke m fin fè etid sa a, oubyen apre m fin patisipe nan konkou sa a, men sa m pral fè, men sa m pral fè. Li di se sa mwen dwe fè an premye nan vi m pou m kòmanse avèk reyisit mwen. Li pase yon ane, li fè de, 3, 4, li pa janm ka reyisi nan konkou sa. Li pa janm ka pase nan fakilte sa. Alò ke li di se sa pou l fè. Imajine vou, mes chers amis, apre 1 an, 2 an, 3 an, 4 an, li pa janm atenn objektif sila. Alò ke yon lòt moun nan menm pwomosyon sila, li di mwen menm, m pral patisipe nan konkou sila. Si m pase, men sa ke m ap fè. Si m pa pase tou, men sa ke m ap fè pou m pa pèdi okenn ane. Lè ou di ou toujou kwè nan reyisit, ou toujou rete pozitif, sa pa vle di pou ou neglije negatif lan. Ou pa pral travay pou le negatif, e sak fè jodi a anpil nan nou pèdi tan nou, nou pèdi kont tan nou. Kesyon de mwen pozitif, mwen pozitif, nou pa fè okin, okin, okin pwovizyon, e nou pa fè okin previzyon, pwovizyon e previzyon egalman pou le negatif. Lè nou panse l konsa, Nou pa vle di ke panse a echèk lan sa pral fè ke nou diminye nan e bon kòman m te kapab di sa pral retade nou nan vitès ke n ta genyen pou n atenn sa k pozitif yo. Se pa sa ke l ye. Paske vi an men imajine nou ki kote nou soti, ki kote nou ye, ki kote n ap rive. Pou ke tout sa nou espere te vini jan ke n te prevwa l la, jan ke nou vle l la. Non, pa fè sa. N ap mete anpil aksan sur le positif, men konsa tou zanmi m yo, dèfwa nou pèdi twòp tan, twòp tan, twòp tan nan tann sa ki gwo yo. Ou dwe avanse avèk sa ki pi piti yo. Sèlman ou dwe konn Ki kote pou kòmanse e avèk kisa pou kòmanse? Rete pozitif se konsèy mwen pou nou tout, men dèfwa nou mal konstui sa, nou wè li mal paske nou pa kapab kòmanse, imajinew pou atenn yon echèl, le sommet de l'échelle. Ou dwe kòmanse anba, men gen de moun jan ke l konprann kesyon de pozitif la, li vle sote kèlke bawo pou l rive dirèkteman o somè. E se pa sa li ye ditou, ditou, ditou. Kesyon de pozitif. Nou menm. Jan nou ap konseye tout zanmi nou yo. Rete pozitif, jan m te pwomèt li, m pa vle videwo an li twò long, men tanpri souple, sa ou vle fè a, objektif ou vle atenn nan, kòmanse li jan ke ou wè ou kapab la, paske sa nou rele opòtinite, Pa kite okenn okazyon pèdi. Kesyon de reyisit, pa gen kesyon de sa twò piti pou m fè l oubyen m pap kòmanse konsa. Chak lè ou wè l konsa e se konsa ou dwe pase, ou pral pèdi tan. Ou pral pèdi tan. Jodi a, gen yon seri de moun n ap gade sou lè rezo sosyo. San ke m pa p pran tan pou m site kelke non, e konsa tou nan video sa, mwen pwofite remèsye e felisite kouraj yo pou konsèy ke y ap ban nou sou rezo sosyo yo. Si kèk nan moun sa yo ta di w kòman yo te debite, kòman yo te demare, kòman yo te kòmanse, w ap sezi wè sa. Wap sezi tande sa. E moun sa yo nan fason ke yo te demare, jodi a ou pi alèz ke yo wi. Jodi a ou gen plis opòtinite pou ta sezi, men pwiske nou ap konte sou tan, nou di evolisyon tan, bon pa pèmèt mwen fè sa, m pa ka fè sesi, m pa ka fè sela, e se tèl bagay pou m fè, alò ke wap pase 1 an, 2 an, 3 an, kèlke zane san ke ou pa janm ka kòmanse menm? Di m non, èske se sa ou rele pozitif la? Pozitif, se wè bagay yo jan ke w wè l lan, ou wè yo anbyen, kwè ke w kapab reyisi, men gen yon lòt aspè ke nou dwe wè, mwen rete pozitif pandan ke m ap sezi tout opòtinite ki ofri yo. M ap kòmanse avèk lè zensinifyan, m ap kòmanse avèk avèk lè bagatèl, avèk sa ki prèske pa parèt anyen pou m atenn objektif mwen. Nya se sa rete pozitif pa pèdi tan w nan wè tout bagay yo ou pap kòmanse konsa ou pap kòmanse jodi a wap tann wap tann wap tann wap tann e se lè an ki ap avanse se kesyon sa mwen te vle Pote pou nou jodi a etwopozitif se kò a vrèman, ki sa l ye egzakteman, e jodi a nou ap di l tou. Moun ki pozitif la, se pa yon moun ou kab dewoute oubyen ou pral devye, e nou konseye chak grenn moun jodi a, lè ptit choz sa w ap fè ki parèt piti an, ki parèt minim nan, pa kite pesonn dekouraje w ladan, ou dwe rete pozitif. Sèlman sa w ap fè a, ou pa gen pwoblèm avèk lajistis pou w fè l, sosyete a pa ba w oken pwoblèm, ou menm ak tèt ou ou santi w alèz. Men yon lòt bagay nou vle di w, si w vle rete pozitif, alèz avèk tèt ou. Alèz avèk tèt ou, otomatikman ou alèz avèk tèt ou, ou santi w byen nan sa w ap fè a, Pa kite okenn enfliyans eksteryè vin demotive w. Jodi a gen de moun, li pa pèdi w fè anyen. Gade l ap gade w sèlman, bouch li la li fann, l ap pale. E otomatikman ou menm, ou kite sa l ap di w yo enfliyanse w. Ou te kòmanse byen pwòp, ou vin abandone. Li pa pral menm lonje men ba ou, okontrè demen, se li menm ki pral di e foli ke w te genyen. Li pral li pral ri ou, li pral pase ou nan betiz, alò ke ou te sou yon bòn vwa. Donk, lòt konsèy mes chers amis, se kontinye wout ou wè w ap mennen an. Ou pa gen pwoblèm avèk lalwa jan nou di l, sosyete an li sa pa nui sosyete a nan sans ke m te ka di ou anpeche lòt moun viv, fè li Pou ou rive se kesyon de pozitif pa kite pesonn vin di w sa twò piti ou pa dwe fè li e nan nivo ke w ye sa li pa sanble avè w zanmi m yo tanpri silvouplè sa w ap fè a Bondye pa kont li lajistis pa kont ou sosyete an sa p ap anpeche l fonksyone fè zafè w. Zanmim yo fè li ok jodia ou wè sa wap fè an ki parèt ensinyifyan ki parèt imilyan enben demen si Dye ve avèk li menm menm li pral sèvi de mode temwanyaj e gen de moun kap sezi pou di ke mesye sim te kòmanse ansanm avèk tèl moun m sonje lè yon lè tèl moun tap kòmanse tap kòmanse ou konn sa ki bèl jodia gen de nivo ou vin pran kwèm si ou vle wè gen de travay di wap fè travay fòse ki preske depase kouraj ou, kwè m si w vle, otomatikman ou touche, otomatikman kòb la vin nan men w, aa, ou bliye tout mizè w, enhen, ou bliye tout doulè. Donk, gen de mizè ke w ap pase, gen de soufrans, gen de bagay ke w santi, se nan moman ke w ap fè l lan, nan moman ke w ap fè l lan. Donk, se pou m di nou, se kontinye rete motive nan sa ke w ap fè an, gon yon lè l ap pase. Ou pa ka pase tout tan w nan sa. Enben, il en est de même, gen de moun jodi a k ap kritike w, demen se li ki pral bezwen w. Ou konprann? Ou pral bliye moman sa yo, paske ou te rete pozitif. Mes chers auditeurs, mes chers amis, ou menm ki pral li video sa, pataje li tanpri, pou yon lòt zanmi kapab rete pozitif. Mwen ankouraje nou. Vi an li pa fasil menm. Vi an li pa fasil. Jete yon koudèy. Epi gen de moun ki gen yon lòt pwoblèm. Yon lòt pwoblèm. Pa gade sou tèl moun pou di jan l te kòmanse an se konsa pou kòmanse, se konsa pou demare. Nou te ka nan menm klas, men nou pa t sot nan menm fanmi, nou pa t gen menm nivo ekonomik, nou pa sot nan menm zòn. Nou ka sot nan menm zòn, nou ka sot nan menm legliz, nou ka sot nan menm peyi, men sa pa vle di ke se menm jan pou nou kòmanse. Nou ka fè pati de menm jenerasyon, nou ka gen menm laj, nou te ka sibi menm evenman, Men pa gen anyen ki di jan moun nan kòmanse a se konsa pou kòmanse paske chak moun li gen yon debi. Sezi debi pa w la. Jodi a gen de moun ki kapab di nan kesyon de pozitif lan li pa wè kòman pou l kòmanse e m ap pwofite di nou chak moun li gen yon fason pou l kòmanse. Okontrè gen twòp mwayen ki rete vid pako gen moun ki pou al sezi yo pou yo reyisi Ou bezwen yon akonpanyatè. Ou bezwen yon moun. E kèlkeswa moun jodi a ki akonpanye w, gade kòman, kòman li ye bò kote w la, èske vrèman ou ka avanse, ou ka bouje ansanm avèk li. Zanmi m yo, èske m pa fini la a? E pa paske kesyon de pozitif lan li fini non. Videyo a k fini. Paske l pa ka twò lwen, e nou pa ka epize egzostivman kesyon de pozitif lan. Tanpri zanmi m yo. Ou ka kòmanse gwo kontinye. Ou ka kòmanse trè pe oubyen ou kòmanse deja kontinye rete sou wout lan transfòme lè zensinifyan an fakilte, an opòtinite. Gen de moun tou ki di li pa wè si pou l fè agoch, si pou l fè adwat oubyen monte desann. Pran yon ti tan reflechi. Gen yon fason ou kab gade sou yon moun tou, Puiske moun nan li sur la bonne voie ou kapab fè menm jan avèl pou kapab rete pozitif. Merci zanmim yo se te avèk nou Jaïno Maurice menm loske Moneus Misol li pa ansanm avèk mwen men li menm tou li tap remèsyew konsa m remèsye nou nan non li. Merci a tout zanmi nou yo e mwen espere ke nap kwaze nan yon pwochèn video konsa m ka pou kont mwen konsa Moneus li ka pou kont li konsa tou Nou 2 an kapab tounen vin pote video pou ou jan nou te komanse fè li. Pa bliye ban nou like lan, abone, pataje. Chanel la se Moneus Maisol. Ankouraje nou fason ke ou kapab. Merci a tout moun, se te yon plezi.